E nap di bonjou, e bonswa, e sa pral depan de kilè E ki kote ou pral gen chans e gade video sa Je di a, je ki nap gade a, nou prezant sa ma vek foman nan kanal KPK E nan kanal dinite a, kanal fyète a, e kote yè swa rivyè masak mete anpil anpil anpil moun deyò e nan espas sila. E men baz besap la pa rive afekte akouz yo te mete wotè la dan. E men, e nou gen yon konfrè nan jounalis nou ki te e afekte e nan dlo a ki se Ayiti cheri. E frèm, e ret ret e...

Fanm an nou salye wi koman nèg ye. Nou salye nou salye gran mèt la nou salye tout fanatik kap gade nou la e nou santi nou kontan. Humm di nou non fanm an ki rezon ki fè a plizyè repriz Rivière Masak vini li paka ale ansanm ak Balance la. Nan men lè nou ap fè yon bagay nou toujou priye Bondye anvan epi nou toujou fè ak tout kè nou wap gade tout sa nou fè nan espas la menm si Rivière a vini toujou rete solid nan travay de plas yo tout sa nou fè wap gade Balance la toujou trè solid wap gade Roma byen tou ladan. Sa vle di pou bèy kap fasil. Ae nou nou abitye ak dlo a. Nou konnen lè vini kòman li fè. Sak fè tout sa nan fè nan espas sa nou bat pi solid e pi dirab tou.
Eske w te panse rivyè masak tap vini aswè? E lèm tap gade, lèm lapli a pranm la, epi mare lakay la mdi rivyè a ka vini, m sispèk, paske m wè li tap vin ak pay depi devanm epi m vin ale. Men si m te lèd e m t ap gentan retire kèk bagay, m gon pèl ki ale epi m gen nenpòt 2 sak siman ki pran anndan depo ak pèdi, sa vle di si m te gentan la m t ap gentan etire yo. Men m te santi rivyè a te ka vini pase tèlman lapli a t ap tonbe fò e ou wè tout peyi a te tout koule. Humm, kidonk ou pèdi anpil materyèl? Non e pa anpil, sa vle di yon pèl senpleman nan sa nou te gen, ou konnen depi ou gen materyèl ou ka pèdi sa vle di ou koumanse febli bagay. Epi m te gen 2 sak siman pou m te travay la ki pèse ki m bay tou epi. Ki donk dlo a ki donk dlo a lave? Wi. Men e pou baz besap la e dlo a pa fè oken dega? Non li pa fè anyen. Dlo a pa twò sa dlo a plis fè m bay se anivo de wout la ou konnen wout la te amenaje dlo a vini lave l nèt sa vle di ke m santi m pa twò kontan paske fò wout la gentan ranje distans pou 30 wout lè moun nan vini epi l santi alèz. Sa vle di ke nenpòt lè nou ta vle ranble ankò, si chak moun ka bay 10 dola, 5 dola, nou tout ki nan espas la, nou bay 20 dola, 100 goud, kounye a la, n ap ka mete ansanm pou nou koule, pou nou koule pati tèt kanal la, arive bò ti piman. Sa vle di menm si rivyè a vini, bout la li, l ap toujou rete nòmal, epi lè dlo a fin ale, nou menm n ap la pou nou lave. Sa vle di ke bout tèt kanal la, li dwe betonnen. Se pa leta ki bezwen fè l, se pa ti leta k ap fè l. Humm kidonk si yo ta gen yon travay yo ta anvi fè ankò nan wout la e se pa sèlman mete ranblè a gaye l l ap toujou lave l kidonk si yo ta mete yon makadam oubyen m ta kapab di yon bagay ki rele adoken m pa vre m pa konn si ou konnen bagay sa pa m konnen adoken nou ka poze l ka poze bagay sa l ap bon soti tout tèt kannal la fè bò baz destap la l ap dirab l ap dirab nenpòt dlo a vini l ap toujou mete fatra sou li epi nan demen seve n ap vini nou menm nou pwòpte ak ekip nou Epi rès plat la tou rete menm jan men depi se ranblè ou mete lap toujou lave. Se menm rit dominiken an ranblè a li toujou lave. Humm mezanmi e fanatik JP nèg vin yo gen rezon paske m sonje e lè e travay sa tap fèt lan e te gen e gredè a ki te la e tout materyèl yo ki te la yo tap travay te gen plizyè moun ki ta fè kòmantè e m te menm fè yon dokimantè sou sa kote moun yo tap di konsa ke e JP E mezanmi travay sa mwen poko wèl non paske nenpòt ti seren lapli ki pase wout la gate pi rèd a ben mezanmi nou gen rezon wi nou gen rezon se nan wout la nou prale ansanm avèk fòmann lan nou pral montre yo kòman wout la ye. Mwen gen yon bagay mwen renmen fè nou plis renmen nou plis renmen aksyon ke pale sa vle di lè moun nan pale pale mete la men si yon moun te poze yon aksyon li tap trè bèl. Ay moun nan te vini li te bèy 5 li te di nap fon konbit chak moun ki vini ap bèy moun ki ap yon sak siman pou bèy tèt kanal la tap gentan betone deja sa vle di ke sa dwe fèt paske tèt kanal la se li kap bèt bèlte kanal la e bote a sa vle di wè la depi yo remete ranp lan ankò pi vit pou posib yo dwe betone oubyen mete adreken nan tout lin nan nèt rive bò baz de sab la.
Mezanmi bagay yo anpil man. Oh yo ap filme wi. E mesye maten an dlo a desann la mwen wè se toujou menm yeswa a dlo a. Yeswa yeswa a nou te ladan epi maten li kòmanse bese. Men wap jan wap gade yeswa sa la disans tout lan tout lan ankò. Son lòt travay li ankò. E kòman wè travay sa a vre? Mwen ede kyes travay. Travay sa kijan ou kijan ou wèl. Dewout la. Pou e fèt wi wi kòman kòman ou wèl. Jan li te fèt la se èd yap mande pase materyo toujou la pou leta wi ebyen sa tout popilasyon gen dwa nan bay se lajan taks nou se lajan bèy ki peye yo sa vle di yo ka mande menm sèvis la ankò epi pou yo replen epi pi vit posib si sa ka mete anvi pou yo mete.
Eske pap gen dekourajman bò kote pa leta? Leta?
Leta pa dwe dekouraje paske se yo ki ta dwe vin fèy. Si yo pa fèy, e popilasyon ap fèy. Lè sa yo ta dwe ankouraje. Se sa ki fè ke medyokrite bay jan nou dwe kite yo lakay nou. Lò ap gade gen boujwa nan lòt peyi. Depi yo pati yo wè lakay yo gen pwoblèm. Yo pati yo siyen ak leta. Yo di y ap fè men an Ayiti yo pap dakò. Y ap di non yo pou fèy pandan yo pap fèy vre. Epoutan la merite fèt. Sa se yon kote tout moun konnen kanal la pou batay fèt. Sa vle di lè wap vini li dwe bèl men leta pa fè kanal la men yo ta dwe fè wout la pou nou kòm pou yo te di ke yo se leta yap ankadre zòn nan men yo kite konsa gad nou pa fèt anyen pa fèt men kounye a se pèp la ki pou leve kanpe pou yo fè sa yap fè a. Gen anpil moun ki tap pale ki tap di konsa ke se akoz defèt wanament lan ki pèmèt leta ayisyen ap manyen wout kanal lan E koz depi moun nan vini Wanament nan fèt lan, kidonk l ap toujou gen e l ap toujou gen anvi vin vizite kanal la. E kanal la ou konnen se yon kote ki vrèman frekante. E kidonk yo di konsa se rezon sa ki fè Leta ayisyen te rejwenn bsap nan travay lan. Men kounya fèt la fini fò man, men wout gate. E bon, kounya mwen menm m pral wè si se verite moun yo t ap pale. Non, e nan sa moun yo te di, gen 90 pousan verite. W ap gade Ayiti, lè yon majistra oubyen yon depite ap rive yon kote, kote a mèt te gen labou. Wè yo gentan vini nan menm aswè, yo gentan mete gen blè, fè rizib. Oh, ok, ann pran, ann pran, ann pran egzanp de Gary Conille, lè li te vini an. Lè li te vini wè yo gentan, li pa rive sou. Wout aswè! Yo fè wout la aswè a, li lè lap pase nan machin nan, pou li panse son wout nòmal lap pase. Sa vle di, menm etidye li pa ka etidye wout la, pou li panse son wout ki swa, paske yo gentan, yo gentan poli, fè li nòmal. Li pa ka desann. Epa, Ayiti se foulay yo fè Ayiti senpleman, sa pa bon. Sa vle di, si, si tout moun yo se konsa yap fè li pap janm bon. Lè yon senatè, yon depite ap vini yon kote yo gentan ranje yon ti wout, yo mete ti ranblè. Yo konnen pap dire, pa bannou fè sak dire. Wap gade peyi vwazen an la, me wout raje a wè ya vey fè. Wout raje, pa men wout prensip la non. Che, plen, wè plen, plen limye tou? Wi, plen limye.
E pi nou kou goun wout prensip pala kon sa, ka vey men nen touris tout bèy, de pi nou va ka fè, nap fè foulay la dan. Sa moun yo di e pa djòlè non. Se pa se pou fèt la kouya tap fè. Yo te fèy nan tout gen ri ya. Kounye a ou kap chache yo va wè, tout materyèl yo te wè, ou kap chache yo tande, ou gate san va gen, yo se re. Ye.
Avanyèswa, nou wè Dominiken yo te rete anpil, anpil, anpil nan travay yo an. E yo te akselere, m wè te byen ta. Yo te mete limyè, yo t ap travay. E pèp la menm te menm rive dòmi anndan Rivyè Masak. E men yèswa, bon mwen menm m pa t ka rive Lafò mòn. Pase mwen bon m konnen, m konnen men kote nou pa ka rive ou menm w ap rive kanmenm. Di moun yo ki rezon, ki sa k pase, èske Dominik yo te fon ti kanpe nan travay la, oubyen si yo te panse dlo a t ap vini ki fè yo retire pèl la anndan rivyè a. Bon men mwen pèl la la wi, kòman men pèl la angle, elman gade l la. Nan men e gon bagay nou toujou konnen, lè w ap travay de konsèy epi bon, wè Dominiken yo, yo toujou mete siyal anlè tèt masak. Depi dlo a vini yo gentan rele, yo te retire. Swa yo pa retire se paske yo pa ka retire, te gentan solid men, depi wè gen yon bagay yo te gentan rele anwo di rivyè a ap vini. Pase yo, Yo ti di, yo pi gen, menm si nou pran pòz nou gen lesi, men yo tankou mwen yo, yo gen lesi pase nou. Pase yo toujou mete, se sa nou ta dwe fè menm. Mete moun anlè tèt rivyè a, lè dlo ap rive, pou yo rele di si moun ap gen tan fè. San kou, si tankou kanal la te nòmal, te gen pòt, sa yo tap rele moun nan, kounye a yo di, me dlo ap vini, kounye a yo tap fèmen, se konsa yo ta dwe, men kòm yo pa konsa, men Dominiken toujou fè sa, yo, lè dlo ap vini, yo toujou gen antèn a yo anwa ki di yo sa, ki fè yo retire materyèl yo, te retire ponp. Limyè tout sak t andan rivyè a. Humm men jan map gade travay sa eske wè reyisi pou travay sa. An men mwen pa ka diw tout sa e Bondye ki konnen. Non pase non pase zye w zye w wè sa ki sa w wè sa w wè a. Sam wè a e lim di pou sa map gade e m wè dlo ba e li men yo gen bidjè yo gen materyèl yo gen materyo yo ka refèy pi red yo ka toujou refèy se nou k pa gen leta k pa gen men yo gen leta pou yo fèy se tankou fòs e nati a, sa vle di 2 fòs sa yo swa yo kontre, sa vle di yo pa dakò pou yo ta fè, m pa konn nan sa paske sa konte tou, tout kote ki gen rivyè nou konnen gen fòs e bagay mistik yo, fò yo regle, se tankou sa pa vle yo fè e sa pa la, atè nou menm lè nou tap fè kanal la, si nou pat jwenn lese pase sa yo, li pa tap fèt. Aswè a gade lè nou tap fè yon sèl de fwa dlo a vini, li vini tou piti. Pase nan tèt kanal la, li pat vini ak yon gwo dlo, an nou tap nou tap pèdi tout ti mangan nan depo, tout fèk kou fre nou tap kraze yo, gras Bondye nou te riche kanal la san dlo a pa janm vini.
Anpil ki fè mal, mèsi.
Mèsi anpil.